Ou ba ou byen vini. Ou byen vini. Lòt ane la, mete grenn nan mouda w pou pran fredi. Ok, ok. Ou va gen fredi nan moun. Ok.
Nya. Sa gen la menm? Sa gen pou la menm? Nou koze granmoun, nou koze. Talè m ap pale a pitya a la. Monchè m gen yon ti pwoblèm la. Kòm kay la manke yon 200 goud la m te di lè w vin sot travay la men. Map eseye mandolin pou mwen sa ka fèt. Ou konprann sa dim nan?
Ou konprann nan? A m fèt vin nan peyi monchè. E pou sa w te fil pou mwen? E pa pou sa m te fil pou mwen. Bon, ou konprann sa wap dim nan la menm? Sou fini menm, e nou 2 ak nan ka la menm. M pa di pou ban mwen half half. A vle di tout fo fim ou tap fè anba yo pou sa w tap fè fo fim yo? Non. Bon lè m desann m panse son bagay serye kap regle epi. M annik vin la e mwen t pou gentan veye tou e 2 mwa m gen nan travay la ii. Non Kim fòw konprann mwen wi menn fòw konprann mwen wi. M gen madanm pitit anba a menn. M gen madanm pitit men kote w ye a la tou ou konprann fòk bil yo peye. Wi fòk bil yo peye men e 2 mwa. Enben ou genlè pa konnen enben sa Biden te di an e pa vre. Wap travay menn. Hein 2 mwa m gen isit ou gentan ap dim tout bagay sa yo menn. Epa sa gen kim sim nan konn ka bagay m pa mande w afaf nan ka la. Ok but ou konn kijan bagay yo ye menn. 200 dola ife m konnen w fenk vini menn.
Ok m fenk vini menn. Men atis fò w kontribiye nan ka la menn. Enben kounya la enben sa Biden te di an epa vre menn. Ou pap travay?
Lè w desann Ayiti, ou desann lakay mwen, kay matant mwen, kay matant ou, kay manman m. Ou fè nenpòt ton ou vle a, m pa janm mande w yon goud. Men fò w panse a Ayiti avèk Etazini pa menm. Etazini nou gen bil pou n peye chak mwa se bil. M konprann sa w di a, men fò w konnen ke m gen madanm, m gen pitit, on nik parèt ou di m kòb kay manke. King, King, tande m. M pa mande w hafhaf nan kay la. Si m mande w 200 dola pou n kontribiye nan bil yo, fò w ka bay li menn.

Vin nan banm travay. Men banm di yon bagay, m pa ka gen 2, 2 mwa m genyen. E tout avan e la m jwenn travay la men. Ah sa nèvem menn. Konprann map just kitel la fè sal vle menn. Ou konprann?
Pablo vin nan vin travay. Enben ok, depi nèg a wè ap travay, wè se pa vle travay lap reziyen l avèw. Enben pou tout, banm poze yon kesyon, e pou dan griyen yo tap mande w statement tout bagay sa yo di an la? E pa pou dan griyen mon frè. Gen fanmi ki pa antre fanmi a piske se kouzen w li ye li rale w vin la, madanm li pat menm dakò menm, li rale w vin la l pran w, epi w reziyen w, fè 2 zan fè sa wap fè a, chache sa wap fè a, ou met grenn ou pou met tèt ou deyò pou fè sa w gen pou fè. Men m konprann men, m konprann but m se fè l mwen, m asepte sa. Men frè m, m di w sa, m pa genyen l. Mwen sa wap al mande nan dezinyon non. Wap al pran dezinyon a nèg a non pi. Pou yo wap al dezinyon avèl la la. Yo frè. Misye te fèm konprann tou. Misye te fèm konprann. Gen anpil bagay moun ap di tou isi patnè. Moun yo fè w konnen ke se nan vi w gade se nan yon paradis wap antre a frè. Misye te fèm konprann tou se nan yon villa l tap viv la. E lak chanm mwen wi mon ami. Kijan ki la kijan e lak chanm ou. E la m domi.
E lak chanm mwen wi. Men bon kanmenm misye misye. E lan chanm mwen ap ba wap ouvè paw la wi. Mesye bagay koze nou e fanmi nou e. Bon lesansyèl la jan ayiti ye la kounya jan peyi an ye la jan peyi ap degringole la bandi adwat agoch pako gen kote ou ka ale menm nan bitasyon ou paka al fè anyen tout wout bloke sam te fè pou al la genlè ka fè ankò reziyew frèm. La e chanm ou. E mwen avèw ki konnen chanm ou a mesye.
Monchè mwen sòti nò donk m konprann menm e li menm ye so menm ke m pa ka bay misye 200 an m bay yon tchatch mwen janm bay misye yon 150 pa egzanp yon tchatch mwen konn bay misye 150 men 200 an menm paske konnen ke tout moun se sou mwen ou gen espwa anba a la kounya gen madanm gen pitit menm so